Son mò ki tap jwe avèk Nòvèj. Son mò. Ekip la pa janm gen nannan. Ekip la pa genyen on pansè. Se tout bagay nèg yo ap jwe sou Vinicius ki kapab fè akselerasyon pou yo. Bon, nou tout tande sa ki, nou konnen sa ki fèt deja. Men, se avèk vrèman anpil tristès, avèk anpil. Pil bouch pa gou nou vin pale nou de match sila a savwa de Brezil ki elimine fas a Nòvèj fòk nou di nou ke emisyon nou pral pote pou nou la a nou deja wè kiyès se Roudy Thomas Sanon ki pral bon nou esplikasyon ki kraze mete nan men Ancelotti. Pou fason ke li mete ekip la kanpe. Epi men moun ki pral ban nou plis detay de match la se se Jean Pierre Etienne nou pote pou nou kap ban nou pil esplikasyon de sa ki pase nan match sila. E nou pap pèdi tan nou pral nap pati ansanm avèk Jean Pierre apre sa pou nou tande Roody nap pote. N ap di nou tout sa ki di epi n ap pote plis esplikasyon pou ou ki mizè Brezil ap pase sitou avèk lè peyi ewopeyen. An nou pati, n ap pale tou de Ajantin fason ke li pase fas a Kap Vè ki te vrèman vrèman mete nan difikilte e ki pral rankontre ankò avèk yon lòt ekip yon lòt ekip Afriken. ki se Ejip, nou pral tande tout sa yo an pati ann tande sila a.
Ekip Brezil lan elimine nan koup du mond lan tankou jan nou konnen l e youn nan pwen ki fè anpil deba pandan match lan se aksyon sa nan premye mitan an kote Brezil jwenn on penalti Epi Vinicius bay Bruno Guimaraes balon an, Bruno Guimaraes choute penalti a, gòlkipè Nòvèj lan stope penalti a. Gen anpil fanatik Brezil ki gen pwoblèm avèk aksyon sa a paske yo pa ka konprann kòman yon penaltifè ap choute pou twouve se Se pa Vinicius ki choute penal la, se Bruno Guimaraes. Sa bagay sa a vle di? Bon, evidamman, kesyon sa a, jounalis yo fè travay yo, yo mande Carlo Ancelotti, yo poze Carlo Ancelotti kesyon an konferans de près. Byen avan sa, Davide Ancelotti, ki se asistan Carlo Ancelotti, misye te reponn kesyon an sou teren, toutsuit apre match la, e misye di ke se yon desizyon Pre-defini pa staf teknik la. Sa vle di staf teknik la te gentan. E sa ke map di de desizyon sa ke staf teknik Brezil la pran an, eske a la fen yo pap bay prezidan Lula rezon lè Lula te di ke men Italie pa kapab kalifye pandan 2 mondial li paka kalifye pou koup du mond poukisa nal pran yon antrenè italyen vin mete nan tèt ekip la poukisa li pa al chache kalifye Italie pito e sa te fè anpil pale anpil kote Lula te vrèman mekontan paske federasyon brezil la te chwazi te chwazi Ancelotti mete nan tèt Ekip Brezil la e lòt anplis, yon bagay nou tout konnen l, menm ke gen yon jou fòk li kraze, nou poko konn ki lè l ap kraze. Fòk nou di nou ke pako genyen seleksyon ki chanpyon koup di mond avèk yon antrenè etranje. Sa poko fèt. Ok. Sa poko fèt. Tout peyi ki chanpyon yo, yo chanpyon ansanm avèk. Antrenè nasyonal, antrenè natif natal k ap viv lakay yo ki te nan seleksyon yo ki te bay se yo menm ki chanpyon ansanm avèk seleksyon lakay yo. Bon dayè se pa sa ki fèt nou pral tande plis esplikasyon epi tou mwen panse ke Vinicius jan ke mwen fè l sou plizyè pòs Vinicius manke karaktè, manke pèsonalite. Etanke yon lidè tout moun asepte pou se ou menm ki chèf dòkès yon ekip, pou se konsa pou y ap trete w anndan vestyè epi pou asepte sa. Ann tande, ann tande Jean Pierre. defini l depi alavans. Men nan konferans de près lan, Carlo Ancelotti, antrenè ekip Brezil lan, antrenè prensipal, misye bay yon repons ki pi elabore, ok, li rantre plis dan lè detay. E lè jounalis lan mande l Poukisa Bruno Guimaraes e non Vinicius? E paske lè sa match la te 0 0 hein ok e Ancelotti reponn konsa misye di nou te fè yon etid statistik sou 1 an sou tout jwè pa nou yo nan zafè choute penalti Ancelotti di pi bon choutè nou genyen yo se Neymar dabò apresa se Igor Thiago Apre sa, se Raphinha. Apre Raphinha, se Bruno Guimaraes. E apre Bruno Guimaraes, se Martinelli. Se egzakteman repons Carlo Ancelotti. Sa vle di, èske n tande? Vinicius Vinicius vin twouve l an sizyèm pozisyon kòm moun pou ki choute. penal nan Brezil. Vinicius nou tap gade a wi. Vinicius nou wè kap jwe foutbòl la ki an konfyans lan wi. Mwen ka konprann yon desizyon konsa kapab pran o depa men lè w wè jwè a vin pran konfyans, jwè a vin ap jwe nan level sa a, mwen panse ke chanjman an te kapab. Revize l. Revize l, lè m di revize l la, ou senpleman chanje Vinicius plas misye. Vinicius an konfyans, fòk se li menm ki pòt etanda, se li menm k ap pote ekip la. Otomatikman, otomatikman Neymar pa sou teren, Vinicius vini otomatikman se li menm ki premye tirè depi Neymar pa la. Ok, m ka konprann, li ka pa ka plase l sou Neymar. Men apre sa pa gon jwè la, bon menm MD Mbappé, menm Raphinha m pa kwè nan moman an Raphinha kapab pi bon mantalman ke Vinicius nan mondyal Vinicius t ap jwe a. Ann fin tande Jean Pierre, ann fin tande Jean Pierre.
Piloti a jounalis la e misye kontinye pou l di kidonk sou teren an Bruno Guimaraes se te pi bon jwè nou te genyen nan zafè choute penalti, se sa k fè se li ki choute penalti a.
Vwala donk repons Carlo Ancelotti sou kesyon sa a, asavwa poukisa se Bruno Guimaraes ki choute penal lan e se pa Vinicius. Alò m te ban nou statistik sa a, mwen te di nou ke Vinicius se yon jwè ki sou tout karyè li rate anpil penalti Misye rate 6 penalti sou 19 penalti l choute nan karyè l. Sa vle di li rate 31 pousan nan penalti. Si se sa ke Ancelotti ap kontwole pou l fè Vinicius sa, sa vle di jounen jodi a Messi pa tap dezyèm meyè bitè meyè jwè kòm jwè ki choute kou fran. Sa nou klè la desi. Messi pa tap dezyèm paske pa bliye. Lè Cristiano Ronaldo sou 30, 30, 35, 35 kou fran l ap choute k ap gòl, Messi pa menm sou 5. Èske nou konprann? Men Barcelone rekonèt valè Messi, li rekonèt kiyès ki Messi a, Messi travay sou sa, epi Messi amelyore l, men Messi jounen jodi a, de pase Cristiano. ale nèt non sèlman li depase Cristiano kiyès kap target kounya se meyè meyè de tou meyè a ki se brezilyen an ki nan zafè kou fran se li menm lap target poul wè ki gen 5 anplis li ok ki gen 5 anplis li lap target li poul wè sil ka depasel men kòman ou ka gen meyè jwèw pou pa metel an konfyans se ou menm kap krazel mwen panse ke Ancelotti se premye moun ki koz Brezil elimine jounen jodi a fòk nou pa pè dil wi Vinicius an dezyèm pozisyon wi men lè nap gade pos jan nou tap choute sou Vinicius nou potko konnen rezon an vrèman ki fè li lonje boul la bay Guimaraes wi fòk nou dil Ancelotti se moun ki koz Brezil elimine jan ke li elimine a ann tande Jean Pierre. Penalty l choute yo. Se yon chif ki trè elve, paske nòmalman penalti, yon bon choutè penalti, fòk ou otou de 85 pousan, 90 pousan de penalti konvèti. E moun ki trè bon yo, se nan nivo sa yo ye. Si w anba 80 pousan, ou pa nan afè choute penalti ditou. E nan ka Vinicius la, li... li 69 pousan de reyisit sèlman. Donk son total trè ba. Donk son analiz m panse syantifik e ke staf teknik Brezil lan fè. Choute penalti a pa gon kesyon de li gen feeling ladan men at the end of the day se èske w met boul la nan filè a. E analiz ke staf teknik lan fè a se ke nan jwè sa a yo, nan jwè Brezil genyen yo, nèg ki mete boul la plis nan filè yo se de jwè ki malerezman pat sou teren an nan moman an. Se Neymar, Meyè choutè penalti Brezil se Igor Thiago, misye pat la, Raphinha, li pat la. Donk 3 premye tirè yo statistikman parlan, 3 meyè yo, yo pat sou teren an. Donk katriyèm sa k pi bon an, se li k te sou teren an, se Bruno Guimaraes, se li k pran boul la, li choute. E malerezman pou Brezil, li rate l, gòlkipè a stope penalti sa a. Vwala donk repons a kesyon sa a, poukisa se Bruno. Ancelotti fè Vinicius tounen yon ti jwè piti. Yon ti jwè piti pou ki rezon lè w ap gade Vinicius kenbe yon boul, yon boul nan men l pou l mete nan pwent penaliti pou l al choute. Lè w gade Vinicius ap mache, l ap rele Guimaraes epi l ap mache l ap lonje Guimaraes boul la pou al choute penal la. L ap al asiste Guimaraes ki pral rate yon penal. Pandansetan ekip sou do kiyès li ye? Ki meyè jwè w nan mondyal la? Kès k ap pote ekip ou a? Se Vinicius. Mesye, m pa renmen Vinicius se vre, men nou pa ta fè l sa. Nou pa ta fè l sa. Avèk tout senserite, nou pa ta fè jwè a sa. Ancelotti, ou rekonèt sa ke ou mechan anpil, anpil, anpil. An n tande, an n fin tande. Guimaraes ki choute e se pa Vinicius. Donk se pa Vinicius ki. pat pran lidèchip, ki pat pran boul li, ki pat vle choute paske li pè oubyen paske kwakseswa non, se yon bagay ki defini pa staf teknik lan, Ancelotti e adjwen l yo, yo te daprè statistik yo, se Bruno Guimaraes ki pi konn choute nan jwè ki te la yo, se donk li menm ki choute penalti a e ki rate l. Voilà la réponse à cette question ke anpil moun tap poze e pandan match la e menm aprè match la. Ou gen repons lan la e Carlo Ancelotti reponn li.
Bon, nòmalman ke sa ke m kapab di de repons Carlo Ancelotti bay la, non sèlman se pa pou dedwane Vinicius, du tout pas, se pa pou dedwane l, sa vle di, Mwen menm Carlo Ancelotti avèk tout senserite si m ta nan federasyon brezilyèn nan m tap tou di misye ou mèt fè wout ou, ou mèt al lakay ou oubyen rete Etazini kite ekip la vini. M tap tou di l sa avèk tout senserite. Ou paka rele le Brezil, le Brezil pou w ap elimine fason w ap elimine a. an uityèm de final ou konprann ou paka elimine jan wap elimine an uityèm de final m pral ban nou enfòmasyon ki ekstrèmeman enpòtan Brezil an konpetisyon li jwe 5 match avèk Nòvèj wi Brezil pako janm bat Nòvèj men Anceloti genyen enfòmasyon sa yo tou nou konprann li ouvè. Li gen enfòmasyon yo. Sa vle di ke ou jwe 5 match a yon ekip, ou pa janm bat li e ou pral jwe match sa pou se konsa ou chwazi jwe anfas ekip sa. Ou konprann? Non, li pa bezwen se li krate yo, li ouvè. Ekip la, ekip la lè, lè ekip la ap rate gòl konsa kisa ou fè? Ou se travay nan antrènman. Ou konnen kiyès ki efikas. Ou konprann sa m vle di w la? Ou konnen kiyès ki efikas? Ann pran egzanp klè. Avan avan Endrik moute, Brezil se yon mò l te ye nèt wi sou teren an yo lè ouvè. Gadyen an prèske pa jwe, gadyen an te ka ap li jounal nòmal wi. Pa janm jwe non chout, pa janm fè anyen non. Se pandan Endrik moute a mal malerezman li rate yon gòl, bon sa fèt, tout moun konnen sa. Tout gran jwè rate fas a fas avèk yon gadyen. Li rate gòl la tou fèt la se vre men. Se lè Annik moute a ou santi gen aktivite anndan nan 16 mèt gadyen an. Ou santi sa. Sa vle di se paske antrenè a konnen li travay nan antrènman, li konn kiyès pou l monte pou l jwenn aktivite ke l bezwen an. E nou pral tande mentnan Roudy Thomas Sanon ki pral ban nou, ki pral kase, ki pral mete. E nou konnen Roody deja, an nou tande Roody ki pral pale, nou pral tande Roody. Se li pou te choute wi atan wi atan atan atan se li pou te choute wi atansyon wi talè talè talè non se li pou te choute wi Kim non non non non e li pou te choute menm tou nan moman an. Ti deje kaka a vin anba live la m wè la m poko pala ti deje chawony la non di ti deje kaka a vin anba live la pou l vin pran nòt Roody toujou an gè m gen 2 zan se mwen ki se mwen ki sib nèg isit k ap joure. M gen 2 zan. Paske sa pou moun nan konprann kle.
Sa pou moun konprann. Anpil pawòl, anpil koze. Soti 2021 pou rive 2024. Konn pou kisa? Paske Vinicius ak Real t ap mennen e mwen k te pi bon alepòk. Paske mwen menm, se mwen k te. Lè m ap parye kòb mwen avèk Roody sou pye Vinicius. E nan vòlè m ye? Oubyen se paske m kwè nan jwè a? E paske m konnen l gen talan? Woody gon kwayans li pa genyen, gon kwayans mwen genyen. Lè m ap parye 500 dola, m ap parye 1000 dola avèk Woody. E paske m renmen jwè a. Kounye la a.
E w konn defann misye serye wi. Mwen menm mwen rete rasyonèl nan pozisyon m. An 2024, le 3 jen 2024, e mwen k di wi Vinicius se meyè jwè du mond. Efektivman l te meyè jwè du mond. Tout moun k ap. Ya, lè sa a, Vinicius vrèman t ap byen jwe, li t ap byen jwe nan Real Madrid, men ki pa t reprezante anyen, nou tout t ap rele l Klebè, Klebè, ti Klebè, e pa t janm regle anyen nan seleksyon, li te gen prè de 7 a 8 gòl nan seleksyon pou konbyen fwa li jwe pou seleksyon an, sa vle di ke lè sa a nou tout gen anpil fanatik, sitou fanatik Ajantin ki pa t kontan ansanm avèk Kim, ki te di Kim w ap pote. Vinicius e poutan Vinicius se nan club lap fè sa lap fè yo ann tande sak pral di la yo. joure kap di tout kalite e pase ya ou mèt pase tout moun kap joure kap di tout kalite betiz yo poukisa se paske mwen menm mwen vin trè kritik a lega de Vinicius paske mwen mwen kwè ke jwè lan gen anpil talan epi jwè lan san dimansyon gen yon bagay ki esansyèl mwen menm lèm tap kritike Vinicius mte di se brezilyen ki pi nul kem wè. nan seleksyon an ki gen stati etikèt meyè jwè Brezil. Se t on verite, m pa t kache sou jwè lan. On jwè pa ka gen prè de 50 match avèk on seleksyon epi ou gen ou gen 8 gòl, oubyen ou gen 7 gòl.
Ya, se sa, se sa, sa vle di ke fòk nou konnen ki sa pou nou pral fè.
Se t on verite paske Vinicius te ekstraòdinè nan premye tou koup di mond lan pou Brezil. Li fè gòl yo, li deside sò match yo epi l bay pas danjrez yo. Men kounyela a, ou pa ka meyè jwè ekip, Ekip se pou ou, ou pran ekip ou, ou pran lidèchip ekip ou, epi penaliti, penaliti ap choute, ou bay Brezil, non a difisil, ou pa bay ekip lan konfyans, ou pa bay tèt ou konfyans pou fè Brezil sòti tèt li anba dlo. Atan, m pa kont ou non nan sa w di an, paske efektivman penalti a, se ou k pou choute l, paske se ou k mèt ekip. Kounya la, nan moman an, kapab petèt gon deklik. Se just as simple as that. E sa sèlman mwen menm, m di. Pa gen okenn deklik pou gwo jwè. Oh non, pa fè sa. Non! Lè w di m ki deklik w ap pale la a?
Kimberly vrèman fache, Kimberly vrèman fache, se yon jwè ke Kimberly ap vann, e lè wap vann yon jwè mesye, fòk ou konprann nan ki sitiyasyon Kimberly ye a, sitiyasyon Kimberly a vrèman se yon ouff, li ta prale lèl wè jan Vinicius ap jwe, e poutan se konsa bagay la vin pase, Kimberly vrèman mekontan. Vrèman pa kontan sou wèl an kolè konsa nou tout fòk nou aseptel fanatik brezil yo fanatik real yo eseye konprann kimberly ki fèl fache konsa se a di li te gen konfyans li a 100 pousan nan jwè e li te kwè ke vinicius te ka mennen brezil le pli lwen ke posib men ancelotti di nan nan nan.
Non mwen pa konnen. Mwen pa konnen non mwen pa konnen.
Ou di rankin te klik pou pwogrè. Non Vinicius responsab echèk Brezil la. Non non non non non nap di ekip la non non non non mwen mtap di tout ekip la. Se li ki responsab mtap di tout ekip la. Se li ki lidè. Le Argentine le Argentine pèdi se pa se pa Higuain ki rate penaliti. Se Messi ki pèdi Argentine. Se Vinicius ki lidè Vinicius ki elimine Brezil. Non mwen men sak fèm di sa wi se paske dan lansanb ekip Brezil nan pa bon menm. Se sa. Non. Sa li pase nan Brezil aprè. Men la nou non jwè. Sa di nap pale de Brezil apre.
Bon bann se sa. Mwen konn Akil pa bezwen moun pou rale l monte tou papa. Wi wi lò pa bon. Sil di kap veye ekip sa vin li mouri nèt wi. Pase Nòvèj Nòvèj ap jwe lan menm lantè avèl. Nòvèj fè pou fè tout match la ap jwe lon forit tou wi. Si se ti kap vè vokap vokap. Lè pa Brezil kaka sou li.
Kounye la, kounye a m vle pale de Brésil. Tèt chaje! Ekip ki ka fè kout Brésil lan pi fò de lwen ke Brésil. Ay premye bagay. Awe, awe, awe. De lwen, de lwen l pi fò ke Brésil. Kounye a èske n pa ka konsidere mitan yo? Non, de lwen nan mitan yo l pi fò ke Brésil. Dayè ban m di w, depi w pa ka kontwole ritm match foutbòl la, ekip nan kontwole ritm nan, l kontwole tempo l, match lan jwe nan sans Nòvèj. E pa Brezil non ki fè Nòvèj jwe nan sans li. Se Nòvèj ki fè Brezil. Sa se nòmal, sa se klè, sa se klè, sa se klè. Se Nòvèj ki gen ritm lan. Nòvèj jwe match lan nan yon fo ritm, yon fo, yon fo lan. Tanto l vle ale, tanto li bagay. Brezil pa ka fè presing. M ap vin jwenn ou, m ap vin jwenn ou. Brezil pa ka fè presing. Tèt chaje. Li pran gòl la menm kanmenm. Lè Nòvèj, lè Nòvèj, lè Nòvèj ap konsede okazyon, se erè yo.
Wi. Wi nan sòti bal yo. Penalite a se erè yo.
Ki fè yo konsede. Se pa Brezil ki gen 2 atak plase atak konstwit non.
Nòmalman kisa ki gen nou pral nou pral ba ou dè enfòmasyon ki ekstrememan enpòtan pou nou konnen de Brezil e Brezil elimine 6 fwa len dè lòt se 6 ekip ewopeyen ewopeyèn ki elimine Brezil tande byen.

Epi an 2018, nou pa janm bliye 2018 kote prezidan Jovenel Moïse pral pran pi gwo manifestasyon lè l te mete 15 goud sou gaz la kote André Michel te mande pou kraze peyi, boule peyi a, kote l te pèdi 2 a 1 fas a Bèljik an 2018. Epi 2022, Brezil pèdi fas a, Brezil pa pèdi fas a Kowasi, Brezil elimine. fas a Kowasi kote li te fè match nul 1 a 1 fas a Kowasi epi nan tir o bu Brezil fè Kowasi bat li 4 2 nan tir o bu ok epi an 2026 la la nou tout konnen l se Nòvèj ki mete Brezil deyò 2 gòl a 1 n ap fini ansanm avèk Roody Sanon ki pral kase met nan men Anceloti. Epi pou n fini pou nou pase dirèkteman nan match Ajantin Kap Vè ki sot jwe epi pou pwojeksyon sou kesyon ekip Mohammad Salah wi pwojeksyon sou li dirèkteman nou pral fè ok ann tande.
Son mò k tap jwe avèk Nòvèj son mò ekip la pa janm gen nannan ekip la pa genyen on pansè.

pa transfòme an moun ke l te fè Ederson nan ke l te fè Casemiro m pa konnen paske Dalido pa ka jwe nan foutbòl moun sa yo
deyò epi Ancelotti pa nan boul ankò tou mesye Ancelotti depi lè Ancelotti kraze Real Madrid l ale Ancelotti pa nan boul m te plede di l men kòm etan done nèg t ap di m se antrenè koup li ye mwen m t ap tann jodi a m pale. Ancelotti pa nan boul. Li pa pote anyen pou Brezil. Anyen, anyen, anyen, anyen, anyen. Ki sa Ancelotti pote pou ekip sa a ki diferan de antrenè ki te la avan an? Pa gen koyezyon. Pa gen jeu non, pa gen jeu. Pa gen jeu dansanm.
Pa gen vitès. Ekip la lan. E pi dezyèmman pran Neymar se yon skandal li ye. Misye pran presyon l pran Neymar sou Misye kite meyè atakan dewòp li ti nèg Chelsea a. Tchako. Tchak, non monchè ti nèg Chelsea a. João Pedro e men atakan Brezil monchè. Misye kite nèg la pou l pran Hugo Thiago ke l mete yon sèl yon mitan apre sa l pa janm mete l ankò. Yon mitan nan premye match la, nan premye match la l mete l jwe yon mitan. Pandan ke l te konn João Pedro, li pa vin avè l nan mondyal la. João Pedro se meyè atakan Brezil nèk la e vre. Ni lan konn jwe ni lan bay wi. Epi gon bagay ki klè.
Bon, nou tande sa ki sot di la yo. Bon, nou fin avèk paj Brezil la. Brezil ki elimine fas a Norvège. 2 gòl a 1 mwen menm tou lè 2 gòl yo sin sonje yo byen nap gade ke kòman Haaland fè gòl li yo trè fasil premye gòl la nap wè Haaland te nan do te nan do Gabriel Guimaraes li te nan dol Gabriel Guimaraes e pandan stant lan wè misye pase devan Guimaraes misye fè kout tèt la premye gòl la men dezyèm gòl la se li ki pi gwo skandal. Pi gwo skandal, mwen pa ka konprann bagay sa ditou. Pou wè gen 4 nèg ki devan Alan, nèg yo kanpe, kòm si nèg yo ap asiste Alan, Alan resevwa pas la, kote Alan kanpe a li pa mache a boul li, Alan fè kontwòl li, mete boul li sou bon pye, sou pye li, jan l bezwen boul la, li mete l konsa, nèg yo kanpe toujou, yo tout tann se lè Alan fin choute yo wè nèg la kanpe devan Alan nan, yo kwochi kò l, boul pase anba pye l, jwenn kwen poto, 2 gòl a zewo, sa se vrèman skandal. Mwen menm. Le ouvè sim te prezidan sim te prezidan brezil m tap fè kou prezidan prezidan non non non non prezidan kolonbi an te fè a wi m tap mare tout tout tout 4 5 nèg ki te dèyèl ki devan alan yo m tap mare tout ya m pap tiye yo non men m tap mare yo m tap ba yo leson serye men ou paka gen yon ekip le brezil Pou yon nèg jwe nan boul, pou l fè tout tan sa a, kontwole boul li, ranje boul. M te ka di w misye menm jwe chene ak boul la wi menn. Nèg yo pa avanse, nèg yo pa fè kras ekran devan misye. Epi, nèg yo, a monchè, se vrèman, vrèman, vrèman. A m pa ka konprann bagay sa a menn. M pa ka konprann li, vrèman, vrèman, mwen pa ka konprann bagay sila. Bon, nou pral travèse nan ekip Ajantin nan, paske Ajantin Norèl pral jwe demen si Dye ve. Nou pral ajoute, nou pral travèse ladan si l pase, epi nou pral konnen ki advèsè Ejip ap jwenn. An nou tande Jean Pierre ki pral ban nou ti esplikasyon sou match Ajantin sila a.
Titre, Rive sòti tèt li nan pyèj sa a, Lajantin rive elimine Kap Vè 3 a 2 aprè 120 minit foutbòl ekstraòdinè. Match sa a Se pi bèl match mwen gade nan faz final koup du mond lan paske match la te genyen tout bagay yo nèt ladanl e ou te genyen gòl spektakulè dè 2 kote ou te genyen rebondisman nan match lan paske lajantin mennen 1 zero kap vè egalize lajantin mennen 2 a 1 kap vè egalize lajantin pran 3 a 2 a e rebondisman toujou paske kap vè manke fè 3 a 3 a ou genyen 2 gòlkipè ki soti plizyè arè ekstraòdinè. notamman kote Vozinha li menm, vrèman match sa te genyen te gen taktik, te gen teknik, te gen bèl sòti de bal, te gen jan n di l lan bèl gòl, te gen presyon, te gen sispens, s on gwo match foutbòl, match lan li reponn a atant fanatik yo, paske fanatik yo t ap ret tann on gwo match foutbòl e mwen kwè. yo jwenn yon gwo match foutbòl nan 16 yèm de final sa k tap fèt Miami an antre Larjantin e Le Kap Vè, Larjantin genyen match lan tankou nou di l 3 a 2 yon ekip la. Avèk tout senserite nan match sa si nou tap gade l mwen menm map di sa avèk tout kè m sa pou di m tèlman fanatik Messi mwen menm se yon match m wè se ekip Messi k tap jwe match sa se yon Messi de 19 20 tan 21 an. Tèlman ti bray la bay tout li menm tèlman ti bray la met akselerasyon tèlman ti bray la make tèlman ti waw mwen paka konprann bagay sa ta sanble toutan mesye ap granmoun se toutan misye ap pi byen jwe ap pi konn jwe misye ap gen a waw avèk tout senserite misye jwe le match se sak fè se yonn nan rezon mwen menm map di sa nan mondyal la m poko wè yon match ki gen entansite match sa ki bèl ke match sa. ki vrèman entans, ki vrèman gen volim, ki vrèman, Kapvè mete la chak fwa Ajantin mennen, Kapvè mete yon volim foutbòl, monchè, se, se, ah, se tankou yon loray, yon loray, e chak fwa loray la pase, li pase vre, li jwenn gòl, men, nan lè twazyèm gòl la fèt la, li di podyap li pa kapab ankò, e Ajantin pliye bagaj, pliye bagaj, epi Kapvè, li met Kapvè KO. Ann fin tande Jean Pierre.

Lajantin mete yo deyò. Fò n di ke Lajantin pral jwe kont Ejipt an uityèm de final nan koup du mond sa a. Donk Lajantin kap kontinye wout li trankilman. Yo te pase premye tou a 9 sou 9 e yo rive nan sèzyèm de final lan. Yo elimine Kap Vè dan la doulè, dan la difikilte. Yo pral jwe kont Ejipt. Ejipt ki elimine Ostrali. Jodi an nan kad 16 zièm de final yo egalman. Donk Argentine Egypt se pral pwochèn etap lan nan kad koup du mond sa pou chanpyon du mond an tit yo L'Argentine. L'Argentine vivan wi soti bèl e byen vivan nan tès sa nan duèl sa an titre.
Bon nou tout nou sot tande l ke Ajantin kòman Ajantin rive pase Kap Vè e mentenan Ajantin pral gade kòman li pral mete do Ejip atè paske Ajantin sanble se avèk 2 ekip sèlman li vi 2 kontinan sèlman prèske vin jwe se kontinan Ejip la avèk Afrik la m di kontinan Ejip la kontinan Afriken ansanm avèk kontinan. Ewopeyen an sanble se avè yo sèlman Ajantin vin jwe paske se soti nan Ewop tonbe nan an Afrik retonbe an Afrik ankò e Afrik la pa dous pou li nou pa konn kisa Mohamed Salah sere kòm pwazon kòm kado anpwazone pou Lajantin. E fòk mwen di nou ke an pasan nou tout nou te konnen enfòmasyon sa a. Poko gen, jan ke nou te di a, poko gen antrenè etranje ki chanpyon ditou ansanm avèk yon ekip nan koup du mond. Dotan plis ke nou tout moun di Kolonbi ka pote kichòy, men Kolonbi pa bliye Kolonbi se yon antrenè etranje ki nan tèt li. Misye yo rele Nestor Lorenzo. Nestor Lorenzo, près de âge de 66 ans bien sûr.

Epi alafen, daprè jounal, daprè jounal, daprè yon pakèt jounal ann Ajantin, n ap konkli sou sa, se Scaloni prevwa pou l fè chanjman andedan ekip la. Misye gen 3 jwè misye vle mete sou ban e pou l pedale ansanm avèk 3 nouvo jwè. Jan ke l te fè l nan premye match li te jwe lè l te jwenn anpil difikilte fas a Arabi Sawoudit an 2022, misye te mete anndan teren l nan, prèske anndan teren l nan atè nèt. pou l te moute ansanm avèk Mac Allister epi Enzo Fernandez epi misye epi pitit la ki te pèdi plas li Paredes misye vle retounen avèk Paredes e l met pou l mete Mac Allister deyò nan 11 lan epi l vle mete Mac Almada deyò tou li vle mete Almada deyò epi. Gen yon lòt jwè ankò misye vle mete deyò, tè m gade pou nou, Lautaro Martinez. Misye vle mete Lautaro Martinez deyò pou l rekòmanse ansanm avèk Julian Alvarez. De tout fason, nou pral gade èske misye ap rive fè sa paske nou konnen se yon antrenè ki fè lekti jwèt li byen e k ap pote rezilta avèk ekip li. Nou ta swete misye fè yon bòn lekti. e pote chanjman poul pote yo pou Ajantin al detone ekip Ewop sa yo paske ekip Ewop yo yo vrèman an vòg sitou nan lòt bò a se renk Ewopeyen prèske ki rete se Etazini sèlman ki pral goumen avè yo se la nou rete ansanm avè nou pa bliye ou sou Jagin TV show abòne pataje epi ban nou yon like poun avanse tchaww.